Jodi a se mèkredi 22 avril, nou kontan prezan pou n pote detay enfòmasyon lakay ou. Non pa mwen se Telcin Kency komineman aple Chanpyon. Ann ale avèk detay enfòmasyon yo, nou prale nan chanpyona entèskolè k ap dewoule nan pak Sen Jozèf lan. Kote ke hier te genyen match e jodi ankò pral gen match, hier genyen kolèj Robert Lessac tap jwe avèk enstitisyon Nelson Mandela, donk yon match football nou pa gen rezilta lan piske mesye yo pa voye rezilta yo pou nou e kòm se djòb nou nap bay pwogramasyon yo e zanmi yo ap konnen nan ki match yap prale. Men rezilta ki fèt yo, nou pa gen yo pase aktivite pa pèmèt nou prezan nan tout match yo. Sou teren an, nou ka prezan nan yon de match, men nou pa ka prezan nan tout match yo sou teren an. Jodi an ki se 22, genyen Kolèj Bon Bèje de Savann Kare ki gen randevou avèk ekip Kolèj Centre du Savoir lan.

Lise La Renesans de Fòlibète gen randevou avèk Kolèj Renovasyon de Mèt Ayi. Lise La Renesans de Mèt Krislen ebyen genyen randevou avèk Kolèj Renovasyon ebyen de Mèt Ayi. Donk la se pral yon bèl match foutbòl. Sa se pou demen jedi an, vandredi k pral 24. Lise Polejèn Magwa de Fòlibète. Gen randevou avèk Kolèj Le Normandien. Sa se match map tann nan. Kolèj Le Normandien, Lise Pole Jèn Magloire. Nou konnen ki rivalite ki toujou genyen antre 2 lekòl sila yo nan kesyon foutbòl. E gon grand rivalite tou. Antre Centre Culturel Les Phares de Maître Toussaint Edouard et Lycée pour les Jeunes Magloire de Fort Liberté. Pase a yn sètèn epòk te genyen majorite elèv ki pa t ka pran pye lise a paske lise a ou konnen se yon kesyon de mwayèn jeneral, yo tou refijye yo nan Centre Culturel Les Phares e sa te kreye yon grand rivalite nan kesyon foutbòl.

Toujou nan enfòmasyon n genyen alechèl nasyonal, ann Angletè genyen Wolverhampton ki ta va ofisyèlman relege an divizyon enferyè. Mentnan tout Ayisyen ap poze tèt yo kesyon, ki avni Jean Ricner Bellegarde? Donk Jean Ricner Bellegarde, ki avni mesye an? Swit a yon match nil 0 0 antre Crystal Palace e West Nam, Nan kad 33 zièm joune Premier League la an Angletè, Wolverhampton li ta va dezòmè relege an 2 zièm divizyon. Ebyen e kote ke mesye ta va presanti sa e sa fè 2 mwa puiske ekip Wolverhampton nan ki te an dènyè pozisyon nan Premier League la, mesye yo pa janm souse e souke kò yo pou ta va sòti nan zòn wouj lan, nan zòn relegasyon an. Donk chak jounen ki pase, se efondre y ap efondre. Chak jounen ki pase, y ap akimile movè rezilta. Entènasyonal ayisyen an, Jean Rickner Bellegarde, mesye sa a ki ta va konsène, ebyen pou konnen ki jan suit karyè li li menm, li pral ye. Donk Wolverhampton ki gen pou evolye an Championship,

Ansyen jwè ekip an Strasbourg an, mesye sa a kontra l ap fini an 2028 avèk ekip Wolverhampton nan. E selon Transfermarkt, mesye a evalye a 15 milyon ewo. E la a, nan fenèt transfè ki gen pou vini la a, fòk Jean Ricner Bellegarde ta va souke kò l. Pase mesye gen sèlman 27 an, e nan laj sa a, se laj mesye sa a gen yon abataj fizik. ki ekstraòdinè, se lajan pou l kapab eksplwate e foutbòl li, eksplwate fòs li, eksplwate kapasite l. Ebyen, nimewo 10 ayisyen an, mesye sa ki pral evolye an dezyèm divizyon anglèz. Donk n ap tann pou n wè ki destinasyon l ap pran. Eske l ap rete nan elit foutbòl anglèz lan ou di mwens li prale nan lòt chanpyona majè ki genyen an Ewòp? Donk sa se gran kesyon k ap poze. otou de Jean Ricner Bellegarde puiske n konnen Wolverhampton li ofisyèlman desann an divizyon enferyè e n konnen toujou genyen yon chabandman e kote ke yo toujou chabande ebyen efektif lan depi ekip lan desann an divizyon enferyè gen jwè ki genyen gwo salè yo pa ka kenbe jwè sa yo. Ebyen gen jwè ki pa te twò itil ekip lan tou pandan tout sezon an, yo voye jwè sa yo ale e mentnan n ap tann pou n wè ki destinasyon Jean Ricner Bellegarde, èske mesye a ap aksèpte al jwe dezyèm divizyon nan peyi Angletè a 27 an avèk ekip Wolverhampton nan

Kote ke Real Madrid ki fè viktwa 2 gòl a 1 fas a Deportivo Alaves, yon ekip ki plase an disetyèm pozisyon nan Liga a, ebyen genyen Kylian Mbappé ki te make premye gòl lan pou Real, li pat selebre, paske depi match an te kòmanse genyen piblik Santiago Bernabeu an ki tap sifle Vinicius a chak balon l resevwa, yo tap sifle Kylian Mbappé a chak balon Kylian Mbappé resevwa. Vinicius make. Li pa selebre gòl lan, li nèke ebyen fè yon jès de gran kote ke mesye an malgre yon gòl li make, li ta va pa selebre gòl lan. Nou pral eksplike w rezon ki fè mesye an pa selebre gòl lan menm jan avèk Kylian Mbappé. Pa bliye sa pa gen lontan depi ke Real Madrid te bezwen yon gòl konsa fas a ekip Bayern Munich lan, Vinicius pat ka makel, Mbappe pat ka makel. Jodi an, yè, mesye yo ta va rive twouve chemen filè fas a yon ekip ki an disetyèm pozisyon, ebyen gòl mesye yo make an, se pou yon gòl ki mete Real Madrid ni an premyè pozisyon nan Liga a, se pou yon gòl ki mete Real Madrid. ni an dezyèm pozisyon a 1 pwen oubyen a 2 pwen di FC Barcelone. Se yon gòl ki toujou kite Real Madrid nan pozisyon l avèk 6 pwen deka an atandan Barcelone ta va jwe jodi. Sa vle di gòl mesye yo make an se pa gòl sa fanatik yo t ap tann nan men yo. Gòl Kylian Mbappé make yè lan misye pa chofe donk se pa gòl sa Socios yo t ap tann nan men Kylian Mbappé. Se pa li yo tap tann nan men Vinicius donk si mesye yo ta va selebre gòl sa donk piblik lan tap konsidere yo kòm de jwè ki pa gen karaktè pase ki sa gòl sa itil yo nan ki pozisyon yo ye an liga se vre yo an dezyèm pozisyon men se konbyen pwen Barcelone gen sou yo sèl konpetisyon yo te ka sove sezon an se te lig dè chanpyon an se la fas a Bayern Munich E genyen e genyen Alvaro Albelora mesye sa ki ta va vole o sekou de Vinicius. Mesye sa li pran defans Vinicius sepandan li ta va takle Kylian Mbappé. Misye pa janm pale de Kylian Mbappé. Yon sware spesyal pou Vinicius e Kylian Mbappé. De mesye sila yo ki ta va make yo twouve chemen filè, men yo pa t selebre gòl lan fas a piblik Santiago Bernabeu an, mesye yo te prefere ebyen salye lòt, yo salye piblik lan, yo mande ekskiz, yo mande ekskiz, yo mande padon. Donk Alvaro Arbeloa, mesye sa ki te prezan konferans de près. li ta va pran defans entènasyonal brezilyen an, sepandan li ta va sape kapitèn seleksyon fransèz lan asavwa Kylian Mbappé. E mesye sa k ta va monte o kreno pou l defann Vinicius, li di se yon vrè madritista, donk mesye sa li santi pwofondman valè mayo k sou li an, valè mayo Real Madrid lan. Se yon fans e se yon fans Real Madrid, Vinicius li toujou vle vann imaj club lan. Li toujou vle vann ebyen onè club lan. Donk Vinicius li vle rete, li vle misye rete pandan de nombrez ane anndan ekip Real Madrid lan. E Vinicius mesye sa se yonn nan jwè ki enpòtan pou ekip lan anpil. Donk se vre yo ka toujou sifle l, men Vinicius se youn nan premye moun ki montre ebyen ki angajman, ki kapasite l genyen pou l kapab defann ekip lan. Li panse li pwouve valè li pandan denonbrez ane. Sa l ka fè? E misye fèl vre. Donk Vinicius li ta va mennen Real Madrid ranpòte Liga, ranpòte La Ligue des Champions sitou bò kote Karim Benzema. Alvaro Arbeloa ale pi lwen pou di e nimewo 7 Real Madrid lan, li toujou di sa e sitou nan dènye mwa yo la, se yonn nan jwè ki trè enpòtan pou efektif lan. Donk son jwè ki trè enpòtan pou efektif lan. E mesye sa k posede la yon kouraj ekstraòdinè. Vini toujou ebyen bay tout li menm e nan moman difisil yo Vini toujou ebyen wè kijan l kapab travèse peryòd yo avèk Real Madrid. Donk mesye sa ki pote ekip la sou epol li sa fè byen dèzane e Vinicius li rete yonn nan eleman ke Real Madrid benefisye anpil de li. Donk Vini li sipoze jwenn afeksyon sipòtè yo, li sipoze jwenn lanmou sipòtè yo pou sa mesye an ta va reprezante pou ekip Real Madrid lan. Sa se Alvaro Albelora k ap pale. Genyen Eduardo Camavinga, Eduardo Camavinga, ebyen Camavinga mesye sa ki ta va fè yon jès de gran. Kote ke Eduardo Camavinga nou konnen tout chaj defèt ebyen eliminasyon Real Madrid lan te tonbe sou do l, lè misye te antre an kou de je e l pran yon karton wouj, sa k ta pral koute Real chè fas a Bayern Munich, ebyen Camavinga yo mande pou kite Real Madrid. E fanatik yo pa vle wè Camavinga ak zye, yè yo mete Camavinga, mesye sa te ame de kouraj pou l te jwe pou Real Madrid, yon viktwa 2 gòl a 1 pou la Mezon Blanch, ebyen Camavinga malgre yo tap sifle mesye an, li ta va travèse Santiago Bernabeu an nan yon gran distans pou misye ap mande padon. pou misye ap mande ekskiz misye asime li de responsabilite li e misye mande ekskiz donk Camavinga e sè su ke Camavinga gen pou kite Real Madrid nan fen sezon an pase Camavinga se yon nan jwè ki pi dekriye pandan sezon an apre e mesye sa ta va pèmèt Real Madrid elimine an lig dè chanpyon pou yon karton yon premye karton jòn stupid. e misye ta pral pran dezyèm carton jaune stupid ki ta pral synonym a yon carton rouge e sa a fanatik yo pa padone Camavinga menm e la Eduardo Camavinga ki mande padon yè nan Santiago Bernabeu. Lòt kote nan e genyen nan peyi e Langletè Chelsea ki ta va une nouvelle fwa tonbe fas a Brighton 3 a 0. Ebyen gen Liam Rosenior, Liam Rosenior, ansyen antrenè ekip Strasbourg nan peyi Lafrans. Mesye sa ki vin antrene ekip Chelsea an, yo di Chelsea se ta va konnen pir seri defèt li nan elit foutbòl anglèz an depi 1920. Depi 1920, ebyen Chelsea poko janm pran defèt konsa. Donk se sou William, Liam, Liam Rosenior ke Chelsea ta va twouve ebyen jan ta va twouve l nan sitiyasyon sa. Donk yon seri defèt san kanpe ki ta va remonte jiskan 1920, ebyen Liam Rosenior, mesye sa, ki kapab kite ekip la nan fen sezon an. Genyen 5 match ki rete e msye ta va rantre an kou nan sezon ki an kou an. Msye ta va nome nan tèt ekip la apre ke yo ta va voye Enzo Maresca ale. Ebyen Liam Rosenior, mesye sa ki vin fè pi mal e msye ta va akimile la yon kantite defèt ki remonte.

a yon jèn italyen k ap evolye nan ekip Cagliari an. Misye se jwè Atalanta Bergame, misye se yon lateral goch, li rele Marco Palestra. Marco Palestra se yon jèn lateral, mesye sa ki gen kapasite pou jwe ni agoch ni adwat, Ebyen pandan dirijan FC Barcelone yo ebyen vle ranfòse efektif yo, yo pa wè ebyen lòt moun yo enterese a li. Misye se yon jèn ki gen sèlman 19 an, li gen 19 an, li fòme nan ekip Atalanta a. Atalanta prete Cagliari li, mesye sa k ap monte an pwisans. Selon El Mundo Deportivo, klèb katalan an li ta va depeche yon obsèvatè pou swiv Marco Palestra e yo tonbe sou cham Marco Palestra, donk Palestra gen posibilite pou l kapab pote koulè ekip FC Barcelone nan lasezon pwochèn. Mesye sa ki gon polivalans ki ekstraòdinè, li kapab jwe agoch, li kapab jwe adwat. Donk n ap tann pou n wè èske Atalanta ap twouve yon teren dantant avèk ekip FC Barcelone. Genyen Eder Militao yè ki sòti sou blesu e mesye sa bay anpil dout la pou la koup du mond. A kelke semèn de la koup du mond 2026, Eder Militao, mesye sa ki ta va sòti sou blesu. Se vre ke estaf medikal Real Madrid lan di E se pa yon, se pa yon, yon blesi ki grav, se tou senpleman yon doulè misye ta va santi, yon kranp misye ta va santi nan jenou an. Donk pou evite le pire, yo ta va retire Eder Militao a la mitan, donk mitan pot ko fini, Militao ki ta va kite ekip Real Madrid lan a la mitan yè nan viktwa 2 gòl a 1 kontre ekip Deportivo Alaves lan. Selon ESPN, mesye sa nou konnen ki te di an mwa desanm ki sot pase la li a 100 pou 100, fòk li te tann kèk match pou l te kapab rekipere l de blesu an e gen anpil ensètitid pou avni mesye an pou la koup du mond. E la tout moun ap poze tèt yo kesyon, e si Brezil pa gen jeran defansè sa pou la koup du mond, donk Brezil ap manke yon bagay an defans. Donk n ap tann pou n wè kisa kisa egzamen yo ap bay, yo genyen pou vini avèk tout dènye detay konsènan. Eder Militao. An al gade kòman sa te ye yè nan chanpyona despay de foutbòl. An espay yè gen yon Real Madrid ki fè 1 bi partou avèk Valence.

Genyen Real Sociedad ki gen pou resevwa Getafe, Barcelone gen randevou avèk Celta de Vigo, match ki pral jwe a 3 zè 30, match yo gen pou swiv sou antèn 99 pwen 7 lan. Ebyen 33 zièm joune ap klotire se pral le 23 eswa jedi kote ke ekip Levante an Pral resevwa FC Séville, Rayo Vallecano pral resevwa Espanyòl e Barcelone, Real Oviedo pral resevwa a 3 zè ekip Villarreal. N ap raple se Barcelone k ap domine konpetisyon sa avèk 79 pwen e li gen yon match an reta, Real Madrid gen 73, genyen ekip Villarreal la ki gen 61 e Ate Madrid genyen 57.

Devan ekip Brighton nan, match an kontan pou la 34 yèm jounen, 3 0. E jodi an, genyen ekip Burnley lan k pral jwe avèk Manchester City a 3 zè. Bournemouth pral rankontre Leeds United a 3 zè. E an vandredi ki pral 24 avril, Sunderland toujou 34 yèm jounen pral resevwa Nottingham Forest. An samdi 25 avril pral genyen Fulham ki pral jwe avèk Aston Villa e Wolverhampton ki gentan desann nan divizyon enferyè pral resevwa Tottenham. West Ham pral jwe avèk Everton toujou 10 zè. Liverpool pral rankontre Crystal Palace. Epi Arsenal pral jwe avèk Newcastle. Yon match enpòtan pou Arsenal e Arsenal Newcastle se pral e se pral samdi 25 avril a midi 30 e pou klotire joune sila se pral an lendi lendi 27 avril genyen ekip Manchester United lan ki pral jwe avèk Brentford. Ford, match ki pral jwe a konte de 3 zè. Epi yè nan koup ditali medam mesye genyen ekip Como a ki elimine an demi final lè yo tap mennen 2 zero sou Inter de Milan, match ale te fini 0 0 lakay Como. Como tap mennen 2 zero sou Inter de Milan, ebyen Inter de Milan ranvwase Como, yo bat Como, yo fè remontada, yo bat Como 3 gòl a 2. E dezyèm demi final la se pou jodi a 3 zè, genyen Atalanta ki gen randevou avèk Lazio de Rome, match ale se te 2 bi partou, 2 pou Atalanta, 2 pou Lazio de Rome. Pral gen egalman demi final retou, demi final retou nan sa ki gen rapò, non pat gen ale, pat gen ale non. Donk gen Lens yè ki bat Toulouse 4, 1 nan demi final koup de Frans, dezyèm demi final lan se pou jodi an 3 zè, Estrasbou pral jwe avèk Nis, E match ki pral jwe pou konnen ki lòt ekip ki prale an final. Mèsi tout moun se ton plèzi.